Byenveni sou Mizik Mentor, kote mizik ak leson rankontre. Mwen se Wisby. E jodi a, n ap antre nan youn nan eleman prensipal nou, pou egzèsis sa ki se studio. Souvan gen anpil atis ki di mwen pa gen gwo ekipman, mwen pa gen bon mikwo. Mwen pral moutre w kijan pou fè vwa w sonnen pwofesyonèl menm lakay ou ak bon miks, bon teknik e bon abitid. Paske, se pa pri mikwa ki fè vwa a sonnen pwofesyonèl, se atansyon ou bay chak detay. Avan ou peze bouton rekòd lan, son an deja kòmanse. Son pwofesyonèl sòti nan preparasyon. Se pou sa m pral ba w 3 konsèy pou prepare mizik ou a avan menm ou kòmanse anrejistre. Chèche yon espas ki fèmen ki pa gen twòp eko. Mete dra, pad, oswa rad pou absòbe bri yo. Pa twò pre, pa twò lwen. Kanpe 10 a 20 santimèt sekle pou pran yon bon vokal. Fè ti wine up, respire byen e chante ak emosyon reyèl. Paske, yon bon vwa kòmanse menm avan mikwo a limen. Kounya nou pral antre nan pati teknik lan. Kijan pou fè vwa w sonnen klè, rich ak prezans

Kounye a, nou pral antre nan pati teknik la. Kijan pou fè vwa w sonnen klè, rich ak prezans menm si ou pa gen gwo estidyo. Pou n kapab fè egzèsis sa ansanm avèk ou, n ap sèlman itilize yon EQ, yon konpresè.

Se ou k chèf kay la. Fèm santi se ou k gen kle a. Kite m pran. Moun ki fè beat sa li rele Wiss Beat se moun kap pale avèk ou jodia la moun kap chante a se atis Jesi Dreas moun ki an kolaborasyon an se Popé Rosa e nou voye anpil bigòp pou yo e sou track sa nap di zot ou pase sipòte EP a sou tout platfòm yo sitou sou itunes pou sèlman 5 dola 5 piti dola m panse ke li pap deranje nou ok janm te di nou an m bal ouvè e panèl miksaj mwen la nou wè tout bagay te gentan fèt deja tout bagay te gentan fèt ok nou pwal fèmen e tout bagay ok janm te di nou an map fèmen tout bagay ok kounya la vwa ke mwen te itilize poum fè map fèmen tout presèt yo byen ke poum kapab fè nou konprann donk ide a se pat poun derive la men yon fwa ke mwen antre nan sijè a m panse ok pratikman fòk mwen ba nou kèk gid m pa ka fèl teyorikman ok mwen te itilize 2 pis pou m kapab fè son sa sonnen klè paske gen vwa ke mwen te pran ki pat ka sou menm ki pat ka sou menm leng paske pou m te ka kite ase espas pou vwa yo respire ok ann tande kounye a la san efè apre sa pou nou kapab tande avèk efè Ok, guys, nou pati. Gwo bay mwen pa fèmen la guys, banm fèmen e bus yo pou nou kapab pran koulè e feeling mizik la san efè san bis e mastering san miksaj san anyen anndan device la.

Ok guys la nou tande mizik lan nou tande kote l soti e ann gade kounya la kòman nou pral kòmanse avèk premye netwayaj nou nou wè kòman mizik lan ye nou wè kòman li ye nou wè kòman li ye ankò guys donk e nou pral swiv ansanm etap m pral montre nou la byenke mwen te di nou n avèk senk e 5 engredyan, 5 engredyan guys nou kapab fè vwa nou bèl. Men mwen menm, mwen, mwen te gentan fè tout travay mwen deja, m ap sèlman montre nou kòman ke nou kapab repwodui sa. Ok, pou sa, nou pral pati avèk EQ. Ok, mwen menm lè m ap kòmanse, mwen toujou kòmanse avèk yon ti koreksyon Autotunes, e mwen konn korije apre sa avèk yon ti DSR, apre sa m mete EQ. Ok, m konn sa pral depande agresivite mwen jwenn nan.

e sa se kòm bonis map ba nou ok mwen te metel nan ti jan a 12 epi m te kite vwa a ti jan respire poul pa twò deranje ou kòm son fi kap chante ou konprann pou met yon ti prezans epi mwen pa mwen pa twò fonse sou li a 5 yon fason pou tune sa pa twò parèt twòp ok ann tande ann tande ann tande guys.

Ok apre batri a ou konnen fòn tou kanpe la nou prale kounya la nan EQ nou nan ka pam nan m te itilize DSC avan EQ a se paske m te vle pote e e koreksyon m te wè nan S yo epi m te ka avanse plis ok jeneralman e de prensipal la kisa ke l te ye ki se EQ mwen pa pral ba nou yon gran kit sou li donk mwen te chwazi itilize yon EQ e depi chez Logic Pro m pat bezwen ale mwen gen fakulte pou ky 3 m te kapab itilize l tou men m chwazi itilize sa pito ok la jeneralman e banm pran yon fakulte pou nou pou m kapab fè nou konprann sa m pral di nou an paske ekyo an divize an plizyè pati men gen 3 pati enpòtan m kapab chita m pale nou de yo Yon fason nou ka gen yon ide, jodi a epizòd la pi long paske gen kèk ti, gen kèk ti nosyon de kou ladan l, ou konnen. Mwen oblije koute l, bak ap tande wisbit wisbit wisbit, li pa janm montre sa l ka fè. Ok, la n ap wè gen 2 gran diferans guys, gen 2 gran diferans. Premye diferans lan n ap remake ke fenèt yo pa afiche menm jan. Ok, n ap wè gen youn la ki gen yon premye espas, yon dezyèm, yon twazyèm espas. Men gen yon lòt gran espas ankò. Li gen yon premye, yon dezyèm, li gen yon lòt gran espas ankò. Men, la ankò, nou wè la gen yon gran espas la, epi nou wè yon ti piti, yon piti piti piti. Wè sa nou wè rès yo? piti piti. La ankò ou gen yon gran espas, nou antre la ankò menm jan. Donk, pa gen diferans vrèman vre si w konnen l. Men, vizyèlman, lè w ap gade bagay yo, ou wè gen diferans. Men poutan, se toujou menm EKIW an sou yon lòt fasèt. Pati sa l ap gade la a, se gran pati majè e low la. Ok, l ap pale w de low la, l ap pale w de bas. Lè n rive la tou, de la a la, se gran pa ti majè e do lan tou ki se bas la. La, apre espas la, tan respirasyon sa, nou rantre la nan pati sa ki se medyòm la. Ok? Men, yo gen plizyè lòt etap wi. Men m ap pale w de gran pa ti majè. Sa e medyòm nan. De menm pou la tou, ok? De la a la, se medyòm nan. ok medyòm nan lè nou rive la se kote ke nou ka bay vwa a ti klète ok ki se gran pati high la e de menm pou la tou pou kapab nan si wap mikse yon vwa fi ok ou ka koupe nan lokèt nan lam nan lokèt m koupe frekans brital yo sa grav anpil yo mwen ka koupe l apati de 80 èt e pou yon gason pou fi mwen kapab koupe l mwen kapab koupe l de 100 120 jiska 150 tou yon fason pou m pa kite twòp prezans bas la paske sa pral depan de bit la tou. ok defwa ou kite bas la respire pou pa gen konfli lè ou pral rive pi devan ok sa e konsa ke m nan te ye la mwen pote yon ti eklate lejèman yon fason pou ou konnen son fi k ap chante pou li ka vin yon ti prezans tou piti yon ti prezans grav tou piti la mwen te olye kòmsi pou m te mete yon ti prezans e mwen te fon ti bese l pou evite ti konfli m pa tande yo ou konprann paske o nivo eklate a m pa vle deranje. ok ba mwen fèmen men ou menm si wap travay ou kapab fè yon bagay trè senp banm yon ti astis trè lejè ke ou kapab itilize pou jere tèt ou yon ti astis kem ka ba ou pou ekipaw la ou kapab jwe sou.

Ok, nou ka remake nan vwa sa, gen ti moute, gen ti desann. E pou sa nou pral fè apèl avèk sa yo rele le konpresè, konpresyon. Nou pral konprese vwa sa, se yon fason pou nou pa kite vwa a twò moute ni twò desann, pou l kapab rete konstan. Donk se wòl konpresyon sa nan tèm kreyòl, nan lang manman nou a papa nou. Ok, mwen menm Mwen pou ka pam nan, mwen itilize yon konpresè che we, map di we padon, lojik pou, ok. Mwen itilize yon konpresè che lojik pou. Premye bagay ki pi enpòtan lè wap konpresè, se rasyon an. Ok, rasyon an li menm se li ki defini. premye liy la nan konpresyon an. Apre sa, jan m di nou m pa pral detaye twòp pou nou, ou kapab itilize dezyèm kle ki enpòtan se atak la. Se atak la ki pral kenbe nivo a ok. Men lè moun nan ap chante oubyen rap tou, ou kapab pran l, ou kapab fè yon atak ki trè senp. san ke w pa bezwen kraze vwa a, ni deranje vwa a. San ke w pa bezwen kouri sou vwa a, ni desann sou vwa a. Ou ka fè yon atak de 10 a 20 milisekond, ki yon, ki son atak standa. Ok, men avan w fè l, ou kapab teste pou wè nivo ke ou gen lan. Men, son, se a abitid ki pral fè w konnen sa w ap fè yo. Ou ap konprann tout bagay ofiramezi. Apre sa, lòt bagay ki enpòtan ankò, ki se trechòl la, se li ki bay nivo vwa a konprese, nivo fòs vwa a prale. Si l ap lou anpil, si l pa twò lou, eksetera. Ok. Relachman an li menm, se li menm ki pral kenbe konstans lan. Ok. Ki pral kenbe konstans vwa a. tankou jan m te di nou m pa pral twò detay. Sa a se te konpresè pa m nan. Donk an n tande pou n wè. Mwen te fè yon konpresyon avèk mwens 14 desibèl, donk ki pa t twò di ke sa paske se yon fi. Mwen fè yon atak 4 pwen 1 sou rasyo a paske se yon fi toujou, li chante l ap chante. M kite espas pou vwa a kapab. layite l, n ap fè m ba nou detay. E apre sa, rasyon a li menm, ou pral fè yon remak, ou pa konn nou wè yon pwogram ou wap tande yon mizik, epi ou santi mizik lan yon kote byen lwen avèk jèn lan, enben, se rasyon an k fè sa. Apre sa, sa a li menm, n ap gen pou nou antre nan detay pou nou. Relach manm lan, li avèk e. 61 m te ka mete la 100 menm m chwazi kite la 61 pou m kapab kite vwa a still light atak mwen an avek 10 mili segond ok an tande avek konpresyon pou n kapab wè kòman sa ye.

Ok, nan ka pa'm nan, mwen te itilize 2 konpresè paske vwa pa'm nan te gou twòp e diferans ladan e m pa konn si map ka mete nan detay sou konpresè sa yo. Mwen te itilize 2 konpresè, mwen te itilize yon BX Opto che Lorgin Alliance. Donk, m pa fè gran choz ladan, ok, se preske menm bagay yo, sof ke sa li menm mwen jis pik prediksyon an e mwen. Pou sòti konpresè sa mwen ti jan bese nivo a ok sa chèn nan mwen kitel off mwen e toujou rete ant ekivalan ant ekivalan 100 a 300 ok speed la mkitel nòmal mwen sèlman met yon ti atak ki adousi epi miks la li menm mwen kitel a nivo 100 pou 100.

Nou ka remake nan dezyèm pati e nan pwen jis la, kote l di kenbe menm nan, pati sa te tou ranfòse. Ou ka remake nan dezyèm konpresè a, li fè yon amelyore l. Paske konpresè a li menm li pa la pou l kraze vwa a, bon jan w mete l l ap amelyore l otomatikman. Ok, li jis fè yon amelyore l, li vin fè l agreyab pou tande. Ok, donk, ann di n ap antre nan faze delay 1.

e rivye blan ti lè nan yon bis paske wòl ti lè la wòl rivye blan dabò li pa la kòm si pou l toufe vwa se tankou ou te nan sal e w ap pale ou bezwen ou bezwen limi nan tout sal la e sou sèn nan pou moun kapab wè w pou w ka gen kontwòl tout moun tou donk wòl ti lè a li menm li pote espas donk fòk li gen ase limyè ki jwe nan sal la. ou wè tout bagay. E menm jan pou di li la, di li, revèb la, padon, revèb la li menm li pote ase espas pou, ok, di li la li menm li pote pwofonde. Ok, di li la li menm li pote pwofonde. E kòm si te non sal, ou bezwen ase, ou bezwen ase pwisans nan miko a pou vwa ou kapa, ou bezwen klate ediksyon pou vwa ou kapab rive nan foul dèyè. Ou konprann? Pou tout moun kapab tande w nan sal la san distenksyon. Donk, revèb avèk di li la se fè yo mache ansanm. Ok, Ou bezwen yon sal ki pou klere, ou bezwen yon mikwo ki gen bon klate e ou menm ou bezwen pale avèk e avèk yon bon nivo epi met diksyon pou moun kapab tande w epi fè w mete prezans pou moun kapab tande w. Donk li ede vwa rive pi lwen. Sa fè si tout fwa ou nan yon chanm ki pa gen ase. ki yon si nan chanm ki anba sa wap pale ou pap santi sa wap di a men si ou nan chanm wap pale epi chanm nan vid wap santi vwa ap tounen sou ou donk vwa gen espas e li gen pwofonde donk l ale e l tounen vin jwenn ou ok men pou ka rasire w a janm te di nou an rasire w a li menm li pèmèt vwa a ale e tounen e kòmsi w tap jwe yoyo Donk ou pral tande mizik yo yo a sou Tracy Joss la. An nou tande ansanm kòman revèb mwen avèk Ti Leman te rele fèt. E domaj mwen paka ba nou twòp astis. Men pou delay lan, sèl kote m ka ba nou lòt fon delay, lòt met yon revèb dabò e sou yon vwa mete l an bus. Epi lè w rive nan bus la,

pa yon vwa pou layite l. Ou pa bezwen fè bagay yo an dezòd. Ok, ou dile la tou, se toujou menm bagay la. Ou mete dile yo, ou kapab mete yon ti ekri tou, pou kapab kenbe dile la, epi ou mete yon konpresè tou, menm jan an toujou avèk revèb la. Pou lè di, lè pa gen ase vwa ankò, pou dile la ale, lè gen vwa pou dile la tou, kanpe otomatikman san ki pa bezwen fè defo kont lòt. Ok?

Wa santi prezans li vle di li man ase se paske gen bagay mwen pa wè ok banm mete maskèm nan ò mwen kitel avèk sèlman sam di yo mwen pral mete plis bagay ou kapab tande rezilta paske se te ideyoloji.

Bon nou pral fini kounya la kòm bonis mwen m banou tande tout entegralite miksaj la pou nou kapab wè travay nou men ki gen bagay mwen pa ba nou m te jis banou ti prensip de baz yon fason nou ka amelyore an nou tande pou nou kapab

M oblije kite l rive nan pati pope a paske fò m te ba l kredi pa l la. Ok, avan pou n fini avèk etap sa, kite m di w yon bon miks se tankou yon bon foto, limyè a, koulè a, balans lan dwe anfòm. Leson jounen an se, ou pa bezwen gwo stidyo pou gen gwo son, ou bezwen bon zòrèy. pasyans ak abitid travay byen. Chak fwa w anrejistre, tande, korije, aprann e rekòmanse. Paske, pwogrè pa fèt nan stidyo chè, li fèt nan detèminasyon. Kesyon m pou ou kounye a, ki pi gwo defi ou jwenn lè w ap rekòt vò lakay ou? Kite repons ou an anba kòmantè a, paske m ka reponn ou nan pwochèn epizòd la. Mèsi paske w te branche sou Mizik Mentor, kote mizik ak leson rankontre. Mwen se Wisbeat. E, sonje, chak nòt ou korije se yon etap pi pre son pwofesyonèl ou. Nan pwochen epizòd la, n ap pale sou yon lòt pwen enpòtan, respè ak etikèt nan mizik. Fason pou bati relasyon ki dire nan endistri a, kenbe menm enèji a, rete motive, travay chak jou sou son ou.